Gwo bonjou bonswa a tout oditè oditris wipi enfo jodi an nou deside abòde yon sijè yon sijè ki ekstrèmeman enpòtan yon sijè ki konsène tout ayisyen an jeneral jodi an nou pral abòde yon sijè kote n ap pale de politik politik lan ki se la pòtre de non retou. Avan tou mwen salye w. Map envite w abone, pataje, like. Men kouman pou n fè l. Wap gade sou kote a, wap wè yon ti klòch ki make s'abonner. Premyeman wap klike sou s'abonner. Lè w fin klike sou s'abonner, wap retire l sou pèsonalize, wap mete l sou tout. E konsa, wap jwenn tout enfòmasyon, wap jwenn tout videyo nou lè yo lage a lè e a tan. Wipy Info, c'est la chaîne de l'information, la chaîne de référence.

Tout jèn gason sa yo ame an Ayiti. Se pouvwa. Pouvwa se yon bagay ki efemè. Nan tout peyi, depi nou pa nan yon rejim diktatoryal ou nan yon rejim monachi absoli, w ap jwenn tout moun pasyone de pouvwa. E pouvwa a toujou la pou yon ti tan. Ki sa k bay pouvwa? Avan tou, si yo konn sa, di m, ki sa k bay pouvwa? Pouvwa se yon bagay ke pèp bay. Nan yon eleksyon oubyen nan yon eta demokratik, chak kandida deside sèvi peyi yo. Se yon dwa yo genyen, se yon dwa konstitisyonèl chak Ayisyen, Ayisyèn genyen pou vote e vin dirije peyi yo, pou vin yon dirijan, yon prezidan, yon senatè, yon depite. Ki wòl yon depite ak yon senatè? Yon senatè ak yon depite, li la pou l lejifere, ekri de lwa. Kòman peyi an dwe dirije, kijan pou nou afwonte sitiyaksyon aktyèl, paske chak tan ap pase, gen plizyè krim ki ap ogmante, a lèd de teknoloji, gen plizyè fason moun fè abi. Enben, senatè a ak depite a la pou li ekri lwa kòman peyi an dwe dirije, kisa ki adapte avèk reyalite aktyèl. Okontrè, reyalite ansyèn nan, li pa menm ak reyalite aktyèl. Se rezon sa a nou gen de depite ki pou ekri de lwa pou dirije peyi a. Ki wòl yon prezidan? Yon prezidan li la pou l egzekite, pou l egzekite lwa ke senatè yo ak depite yo ekri. L ap egzekite sa manman lwa peyi an di. Ki wòl yon jij? Yon jij wòl li se bay jistis san patipri Se poutèt sa nou wè yon fanm nan senbòl jistis, yn fab, avèk yon bandwòl nan zye l. Se lajistis, sa vle di li ekilibre, li pa pou, li pa kont. Kote balans lan pi fò a, l ale la, sa k pi fèb la moute. Se lajistis. Ebyen ann Ayiti, nou pa gen jistis. Lajistis, politik, prezidan, depite, senatè, ba nou la pòtre de non retou. Avan tou, avan n kòmanse m ap di w n ap bon w tas kafe. Yon tas kafe ayisyèn avan nou pale w de L'Apôtre de Non Retour. L'Apôtre de Non Retour se yon inisyativ ke otorite nou yo mete an mach. avèk egoyis e anbisyon kew genyen yo kreye 7 pòt la. 7 pòt la nou a fè di mal. Li detwi jèn gason nou yo, li detwi adolesan nou yo e li trennen peyi an nan enstabilite politik di jamè vi. La porte de non retou nou a ofri. Il nous offrit des zam, des finimet, des idewoloji. destriktiv, li fè nou de pwopozisyon ki yo pap ka janm abouti, paske yon lidè politik vin vann nou ideyoloji li di w vote m pou lavi w chanje, e zam sa pou kraze biwo vòt sa pou mwen, depi w pran nou tou antre nan pòt nan retou an. Ebyen mwen vle vin fè moral jèn gason ak jèn fi ki deside e ki pral koute konsèy nèg kap fè politik e ki pral nan eleksyon, ki vin ba nou yon zam, Pou nou kraze biwo vòt pou li demen si Dye ve zam sa pral vire kont tout yon popilasyon. Se sa ki pòt non retou an. Nan pòt non retou sa nou pral jwenn 3 rejyon boukle, Lwès, Latibonit e Sant. Pral gen de zòm. Pitit kiyès? Pitit malere ak malerèz. Jèn gason kouwèm, tèt grenn, moun klas pov, non pa de klas mwayèn. moun klas pov se yo ki pral kenbe zam nan men yo nan tout lari nan kapital la. Sa k te ka yon enjenyè, yon agwonòm, yon doktè, yon prezidan, yon senatè, yon minis, yo gen yon zam nan men yo. Y ap teworize kiyès? Pwòp frè yo. Enben, se pa sèt pòt la ke nou jwenn de jèn gason e jèn adolesan ap detwi yon sosyete. Kiyès? Anbisyon politik. Nèg la bezwen pouvwa, li pa gen ase dyalòg pou l konvenk yon popilasyon, li ofri yon baz, yon galil, yon kès 9 milimèt, pou kraze biwo vòt, pou detwi kandida k ap mennen an. Lè kandida sa a vin genyen eleksyon sa a, zam ki nan men moun nan w pa ka pran l, paske pwomès ou pa abouti. Zam ni se lig defans li. Lè w senatè, Wap vòlè, wap koupe rache, wap envesti. Ou pa kreye travay paske w kreye pòt la pou l pa rap anfas ou. Ou vle toujou ret chèf e lè w mouri pitit ou ap chèf. Se la a nou jwenn pòt non retou. Pòt non retou nou pa sèlman kòmanse depi an Ayiti, li kòmanse depi an Afrik. Depi lè frè nou yo te vann nou an esklavaj pou n al travay pou lè kolon. Ebyen, Jan Jak Desalin kòm yon òm, kòm yon lidè, ki te gen yon lòt ideyoloji, ki te gen vizyon, li di non nou pa dwe viv esklav, nou tout moun, nou dwe viv kòm moun. Trason egzanp yn fwa pou tout, ebyen menm kolon nwa sa yo a tit politisyen vini avèk menm sèt pòt, la porte de non retour, ke afriken yo, ansyen afriken yo, te vann nou avèk kolon blan yo pou nou travay kòm dè bèt. Men se menm sitiyasyon sa ki an Ayiti. Pèp ayisyen nou dwe fè yon revolisyon pou nou sakaje malandren sa yo nan figi nou. Se pòt nou retou sa ki fè pitit fi nou, adolesan yo vyole manman nou pap manman nou sè nou frè nou vyole pa dè vyolans. Se menm pòt nou retou san koz gen bokou dè trafik dògan yo pran ti fi nou yo yo touye yo pran kè yo al vann pou dè milyon dola aletranje. Se menm pòt nou retou sa ki mete nou la. Ebyen Ayisyen, Ayisyèn, nou dwe pran yon desizyon yn fwa pou tout pou nou brize pòt sa e mete dife pou li, sou li. Pou pòt sa pa janm etabli nan sosyete Ayisyèn nan ki se la pòt de non retou. Desizyon an li nan men nou. Se konsa pòt non retou an kreye. Yo pa ba nou edikasyon, yo pa ba nou idantite. Sistèm nan pa fèt pou nou, se pou sa li kreye la porte de non retour. Jèn ki gen ideoloji ka avanse a, yo mete yon zam nan men l, yo detwi l nan sosyete a. Paske lidè politik yo wè l pral ranplase yo e ap fè pi mye pase yo. Yon sèl gwoup moun k ap dirije depi 1986 a no jou! E se yo ki pwoblèm nan, yo menm ki solisyon ankò non. Nou dwe sakaba soul sa yo Respè figi ti moun ak gran moun ki pral koutem latrin sa yo nan peyi an pou ayiti rale yon souf latrin sa yo kisa yo fè yo detwi yon peyi ki pa vle wè jèn ti fi ak ti gason zwazo arbre son peyi kap detwi ebyen nèg politik sa yo yo pa vle wè ti moun adolesan yo pa vle wè moun sa yo yo pa vle wè zwazo Bèt yo pa vle wè pye bwa. Yo detwi Ayiti. Enben se par cette porte là ke yap toujou kenbe pouvwa a. Yo kreye yon sitiyasyon pou jèn gason nou yo toujou antre la pou pa gen yon revòlt. Yo sekestre popilasyon ayisyèn nan par cette porte là. Moun ki pase nan pòt non retou an, Tout moun ki regroupe dans la porte de non retou e viktim de cette porte, yo pap ka manifeste, yo pap ka fè pataje fristrasyon yo paske sosyete a kondane yo e leta kondane yo. Yo gen 2 sò, viv, yo pa gen sò viv non, yo gen 2 sò, prizon ou mouri paske yo antre non pòt ke yo pap ka tounen. Se sa ki pòt non retou an. Ebyen, nap kwaze non lòt emisyon. Se te zanmi pa w, frè w, Ritchie. Emisyon an anime pa Ritchie Non chanèl la se Wipi Info One. Abòne, pataje, nap kwaze nan yon lòt emisyon. Bòn fèt joune Ayisyen, Ayisyèn.